Bonjou tout zanmi nou yo Nan moman sa nou vle fè yon video pou nou kapab pale ou sou kabann Sera Heng Kabann sa ki bay masaj, ki bay terapi, ki kapab pèmèt ou kapab rekipere ou, restore ou atravè de masaj ou terapi Reyèlman nou gen yon pasyan nan moman sa, li sou kabann nan, li ap pran yon super masaj, reyèlman li, si nou mande l kòman l santi l, li kapab di nou kòman l santi l nan moman sa avèk terapi sa. Marie-Marthe, kòman w santi w?
Mwen vrèman santi m byen. Paske mwen te gen anpil doulè e depi m monte machin nan la m gen 5 minit li kòmanse ap ban mwen terapi sa a m santi m vrèman ok. M panse ke ou di yon moun ta dwe pran plizoumwen 10 pou w santi w ok nèt bon. Si avèk yonn mwen santi m konsa, m santi m konnen nan 10 sa fè m ok nèt paske. Mwen konsidere sa enpòtan, sitou nou menm ki konn fè travay di, e nou menm ki toujou ap strese, paske lè w strese, tout tendon yo, yo gen pwediksyon pou yo fè, e pou yo mare. Machin sa m santi l ap relakse m la, m pa santi l kite yon ti kote nan kò a, paske m santi senti m te fè boul sou boul. Mèt nan m santi m ok vrèman epi ti chalè ki genyen an li relakse mis yo sitou pou sa m santi men mwen vrèman relakse. Projektè a ki nan men w nan wi li konekte avèk kabann nan epi li konekte avèk lòt aparèy ki anndan kabann nan k ap travay nan kolòn vètebral ou epi k ap travay nan sèvikal ou tou nan sèvo. Tout ògàn yo resevwa sanite lòske w pran masaj sa. Lòske w vin pran terapi, ou vin pran l pou yon pwoblèm, men ou rezoud plizyè pwoblèm alafwa. Pwoblèm ou pa menm imajine. Se vrèman enteresan. Nou envite nou, si nou kapab wè video sa, pou nou kapab repwodui li, epi nou kapab chèche enfòmasyon, telefòn mwen se. 8 29 8 61 73 33 nou kapab vini fè fè randevou nou pou nou kapab vini pran masaj nan kabann sa reyèlman se yon kado nap fè tèt nou lòske nou pran masaj sa. Epi m di w mèsi tou paske w chofe kabann nan pou mwen. Lè l cho konsa, m santi l banm yon pi bon sèvis toujou. Dènyèman l te cho tou wi men fwa sa m santi l pi cho e sa vrèman bon. Epi tou lòt bagay e ou di m li granmoun ka pran l tou? Wi. De ki laj a ki laj? Timoun, ti, depi si timoun nan genyen yon difikilte depi l gen setan o uitan li kapab pran masaj o terapi nan kabann nan. Si l gen difikilte men si l pa gen difikilte yon timoun konsa nou pa ba yo masaj. Men apa de sa moun nan mèt jèn li pa gen anyen paske terapi an sive de prevansyon paske apre 40 an anpil maladi u deklannche men si nou gentan fè prevansyon nou kapab evite yon seri de maladi apa de sa jis kou mèt gen san epi kane wap pran e terapi Li travay nan tout venn ou, li ba w mye, bon sikilasyon, li ede w avèk ipètansyon, avèk dyabèt, avèk pwoblèm estrenimiento, li ede w avèk yon seri de pwoblèm nan kò a ki pèmèt li kapab fè w santi lavi w vrèman diferan. Men, ou pa ka, moun nan pa ka pran l sou vant non. Wi, genyen yon pòz se sou vant moun nan kapab pran. e genyen yon pòz ki ou gen pou vire pou kapab pran nan pye, tout nan janm ou, tout nan mis ou, e vreman gen pòz diferan. Ok,
waw, bon, mwen menm la m deja pran pam, pou zanmi ki toujou wèm yo, m pral pataje videyo a, e map mande nou pa sipòte madam nan si non, sipòte tèt nou paske sensèman se mwen k konnen kijan de benefis mwen jwenn paske m te deja pran yon l deja. Distans lan pa pran pou mwen, mwen retounen ankò. M vin pran e m ap kontinye vin pran. Maten an la, m te gentan mennen nenpòt de pasyan. Bon, pasyan sa yo mande si pou yo pran tout kòt kay yo. Pou yo vini avè yo. Se pou yo vini avèk tout fanmi yo nèt vin pran. Bon, sa, w ap rive yon moman la, se senkant kabann pou ta gen la wi, pou resevwa moun. Paske, zanmi m yo k ap gade m la, ki wè m byen relakse m la, yo p ap prete san, yo va vin pran pa yo. Konsa menm. Mèsi, mis.